2025. Se toujou yon plèzi chak fwa m gen chans poum rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik e fanmi kèlkeswa kote ke w ye. Byenveni sou Haitian Public Media e bòn journe. Sa w sot tande la a, se pwomès ke Trump te fè nan kanpay prezidansyèl li avan ke l te chita sou twòn Lamezonblanch. Li deklare si n ta vote l, Li pral kòmanse yon ekonomi tou nèf Ozetazini. Lavi pral chanje. Anpil lajan pral nan pòch. Enflasyon pral desann. Lèzetazini pral konnen yon moman de pwosperite anba administrasyon l lan. Yè, medam e mesye, Trump tap selebre 100 jou de son administrasyon e frèm ak sèm ayisyen selon tout moun kap egzamine pèfòmans 100 jou sa yo yo deklare bagay la pa bon ditou lèzetazini ap desann anba tè Chuck Schumer ki se lidè demokrat nan sena me kòmanl te dekrive Premye 100 jours dans l'administration de Trump. These hundred days have been hundred days from hell.
Les 100 jours ke nou te pase la a, se 100 jou ki soti nan lanfè. Sa a, medam e mesye, se deskripsyon ke Chuck Schumer, lidè demokrat nan Sena, te bay a 100 jou sa yo. Men pou Trump,

Enflasyon an desann. Enflasyon ki te pi mal nan istwa Lèzetazini, li desann. Medam e mesye, enflasyon pa desann, enflasyon li toujou a 2 pwen 4 pousan e pri ze li monte a 60 pwen 4 pousan lè n konpare l a ane dènyè. Al tcheke l pou wè. Fax, Enflasyon jodi an la a, li a 2 pwen 4 pou san e pri ze, ze ki te gwo pwoblèm nan kanpay la, li ogmante a 60 pwen 4 pou san. Sa vle di, ze ki te koute w 100 dola, pwal koute w 160 dola e 40 cents. Sa vle di pri a pa desann. Okontrè, pri a monte. Men pou Trump, medam e mesye, se pa konsa ke l wè l. Men kòman l dekrive l pandan ke l t ap pale devan medya a.
Everything is down. Tout bagay down. Enterè, enflasyon, ze, tout bagay down tandike medam e mesye, moun kap fè mache a, moun ki pral nan stò yo, se pa sa ke yo wè. Sèl bagay ki desann vrèman se lajan nan pòch ou avèk stock market la. Sa li desann. Sa son verite. Anba Trump, market la desann, lajan nan pòch desann, men tout lòt bagay monte.

Right through the floor Donald Trump the SNP 500 dropping already 15 percent Jessica. Medam e mesye sa w tande la a se deskripsyon mache a, stock market la, anba Trump li tonbe 15 pousan nan premye 100 jou administrasyon l lan. Li eritye yon mache ki te solid, li eritye yon stock ki te monte trè wo. E medam e mesye, anba Trump, li tonbe a 15 pousan. 15 pousan! Pa gon prezidan dan listwa, se bagay sa ke misye t ap esplike la, pa janm gen yon prezidan dan listwa, nan premye 100 jou l la, ki kraze yon mache rapid konsa. 15 pousan nan S&P 500 li tonbe. nan sèlman 3 mwa ke Trump gen sou pouvwa a. Yè, medam e mesye, gen yon rapò ki soti ki etidye sante ekonomi an. Men sa ke yo jwenn, an 2025 nan premye 4 mwa a, Ekonomi dè Etazini, li grandi an negativ. Sa vle di li desann. Olye ke li grandi, li desann. Anba Prezidan Trump. Se sa k fè ke kounye a la, medam e mesye, Ozetazini, sondaj montre Trump li anba dlo. 71 pousan moun Ozetazini deklare kondisyon ekonomi Dèzetazini li pa bon ditou, li pòv. Se sèlman 28 pousan ki se sipè maga ki panse ke ekonomi sa li menm li bon. 71 pousan di peyi a lap ale nan yon move direksyon. Mentnan, nou konnen ke Trump li menm, li toujou fè lwanj lòske bagay yo bon. Tout sa ki bon, se akoz li menm ki fè l bon. Men, tout sa k pa bon, se akoz yon lòt moun. Rapò sa ke nou wè la ki soti. ki montre ke Lèzetazini li grandi an negativ. Trump te parèt devan medya, li t ap pale. Tande kisa ke l te di sou ekonomi ki nan men l la. More GDP and this is you know you probably saw some numbers today and I have to start off by saying that's Biden

Se Biden ki koz li pask l antre an janvye. Nan tande byen, Trump te deklare apèn ke l monte, tout bagay pral chanje. Joe Biden remèt a Trump yon ekonomi solid. Sa li menm li ekri nan listwa a. Yon ekonomi solid. Pèp ameriken an vote Trump pou 2 bagay. Pou fontyè a, moun t ap antre ladan l. avèk ze ki te twò chè. Men sepandan, ekonomi peyi a t ap mache trè byen, trè trè byen, e yo ba li l. Li kòmanse yon konpay de tarif e l kraze peyi a. E kounye a la a, li pa vle aksepte l, li deklare se pa fot li, se Joe Biden. Nan tande byen, menm ansyen vis prezidan Mike Pence pat kapab aksèpte jan de pawòl sa a. Medam e mesye, m ta vle n gade kisa ansyen vis prezidan Mike Pence deklare. Fòk nou pa bliye. Mike Pence se te vis prezidan anba Donald Trump. Yè li fè deklarasyon l tou pandan ke tout moun ap pale. Men sa ke l di. Li di.